Yon salitasyon a tout pèp ayisyen, non pa m se John Marc Louissaint e se yon plezi pou m kapab prezan sou platfòm sa e m ap mande pou tout moun kapab rete aktif. Mwen gen yon seri de gwo bagay, gwo tèm ke m vin trete sou Facebook e men m gen pou m pale de Gwo fòs e gwo rezon mwen jwenn ki koz peyi Dayiti nan s kriz li ye la, e mwen gen pou m pale de kòman peyi Dayiti kapab rive sòti nan eta l ye a. Si yon moun kòmanse al swiv mwen nan sou sou YouTube, n ap wè kòman m kòmanse avèk tèm sa yo, se John Marc TV, JOH, JOH. N MARC TV nap wè kòman mwen kèk pwen mwen trete e se konsa tou m pral pale sou anpil anpil bagay men premye bagay mwen vle touche mwen vle touche premye pwen ki pou pèmèt peyi dayiti sòti nan sitiyasyon li a se yon travay psichik ki pou fèt anndan peyi a, kòman m kapab di sa, su le plan psichism, nou bezwen yon travay ki fèt pou ke popilasyon ayisyèn nan kapab lib. Paske nou genyen, nou genyen tout popilasyon vi avèk sitiyasyon bagay ki pase antre nou, nou vin kòmsi gen. La majorite de la population haïtienne gen de pwoblèm psikoloji. Kòman m kapab eksplike sa? Nou pral swiv pou n wè kòman moun yo itilize demokrasi an. Yo itilize demokrasi a pou yo derespekte moun. Yo itilize demokrasi a pou yo rantre nan vi prive ou san limit. Sa se yon pwoblèm de fòmasyon. Yon òm fòme, li gen yon kote li kòmanse avèk deklarasyon l e l gen yon kote l fini. Nan se sans e sa li enpòtan, premye kote pou travay la fèt nan nan devlopman peyi dayiti a li sipoze kòmanse nan mantal nan mantalite popilasyon ayisyèn nan alò m te di sa psichism e se a di sou le plan mantal nou gen yon travay ki sipoze fèt e Lè m pale de mantal la, li pral etire yon pakèt bagay lakay nou. Kòmsi nou sipoze aksepte sa nou ka fè a pou nou aksepte yon lòt ak sa l ka fè a. So si se sa m ka fè, paske lòske ou pale de 4 tanperaman de lòm, se sangen, kolerik, melankolik, pragmatis, Pragmatik, Alò, e chak moun sa yo, ou kapab gen de alafwa, men chak moun sa yo gen pozisyon yo. Bon, se pa tèm sa m vle trete, se jis pou m ka montre w ke chak moun gen yon pozisyon w nan sosyete a, e chak moun tou gen yon bagay ke w ka fè. Nou sipoze aksepte moun lan pou nou mete l nan pozisyon l. Pa jalou pou pozisyon moun lan paske ou pa nan pozisyon sa e w pap ka ladan l paske ou pat vini pou sa. E tout moun gen yon bagay yo ka devlope lakay yo. Pi gwo pwoblèm pèp ayisyen se jalou. Se lajalouzi. e gen moun ki jalou su le plan pozitiv e se yon fason se yon jalou kòmsi pou yo pwotejew men jalouzi popilasyon ayisyèn lan li si tèlman ale lwen se li menm ki pèmèt lòske yon e nou aksep nou vle kòmsi pou dejounjou pou yap di se mwen k fèl se mwen k fèl. Nou pa aksepte pou nou kont fè kontinye sa yon lòt te kòmanse. Nou pa aksepte kolabore ansanm avèk yon lòt. So, sa a se pi gwo, pi gwo, pi gwo travay ki pou fèt nan popilasyon ayisyèn nan an premye. Depi ke nou fin, nou fin kase tèt. Koulèv sa a, m pa ban nou manti, nou pral gen yon popilasyon k ap mache swa. Paske nou p ap rayi lòt, nou p ap touye lòt pou sa yo posede. Ayisyen se sèl nasyon ki pa renmen wè lòt pwogrese. Yo prefere mache anba tè pou yo detwi w nan sa w ap fè. Avèk vye deklarasyon, Imajine w, pou ki rezon ou oblije rayi yon moun pou sa l ka fè, pou sa l ap fè ki positive. So, popilasyon ayisyèn lan gen pwoblèm sa. Alò, e je suis un pragmatique, alò mwen toujou fè des pragmatismes, alò se, se, se, se, se reyalite m. e mwen pa mwen pa mwen pa kòman m kapab eksplike l mwen pa rantre nan vi moun mwen konprann ke chak moun kapab genyen yon pozisyon nan sosyete a oubyen chak moun kapab wè vi a yon fason se sosyete se tout tip de moun ki fòme yon ki fòme yon sosyete men konsa tou lè nou gen pwen komen lakay nou li vrèman bon wap wè dominiken Yo renmen frè yo, yo renmen sè yo. Si Dominique an gen yon biznis la, yon lòt ki gen plis mwayen pase l li vini li fè yon lòt biznis anfas la, ebyen li aksepte lòt sa k gen plis mwayen an pase li menm l al fè yon lòt bagay oubyen l ale nan yon lòt zòn Ke lal fè ti piti pal la poul kite moun ki ka fèl pi gwo a poul fèl pi gwo li kontan l apresye sa men ayisyen yo pral touye w kay dyab pou w pa viv yo pa bezwen analize si w gen pitit ak si w pa gen pitit sa pa entèrese yo men sa ki enpòtan se touye w fini ansanm avè w map kontinye sou menm pwen jalouzi an paske m paka fini l konsa sa se premye premye pati an. pou nou konnen epi dezyèm nan ap vin dèyè pou n kontinye swiv n ap jwenn dezyèm pati an m ap pale sou menm sitiyasyon jalouzi popilasyon ayisyèn nan m pa ka fini l nan 6 minit paske sa anpil pou n trete.